Depi ou di wap vin lakay li, li tou lage yon arèt nan fal ou, li tou baw yon bil. Y la familia!
Kòman fanmi an ye? Todo va bien.
Muy bien, querida mio. Que hay de nuevo? Men 500 dola la pou m peye yon kontravansyon. Si m pa peye, nou pral nan prizon. Mande Bondye padon non. Map baw 500 dola. Hee prizon cheri yon fanm tankou w bèl fanm tankou w ah map jere w 500 goud ma chère oh kounya la janm wè w la an wou bon an bo w bon sa ah map jere relax mastè ap jere sa e mwen k mastè a map jere w cheri trust me. Pas, pas, kòm sansi wi pas, humm. Ah ma chère ou kretyen sipoze kontwole l e pa nan koral ou ye. E soprano renmen konsa a? Kotso pa ka fè yon solo a la a? Woy! Woy!
M ap fout pran kriz upas! M pa lwen non! Depi w tande son movèz espri vle vini wi! Depi l fout vin avan m, m ap fout chase l o non de Jezi! Amen Past! Son pwoblèm rasyal li genlè ye. Manman w te sèvi? Al mande papa m. Pa repare tout sa cheni yo te gate Wi tout ane krikèt yo devore M a va desann restore sa k pou mwen an M va beni legliz la Senyè a di m. Alelouya glwa! M va beni. Hi legliz la senyè a di pa chanje vouzan o non de jezi ou va beni
alelouya glwa. Cheri a mwen ti manje m pot pou ou. Ah pase nan kay la benediksyon ap tonbe. Ah ou konnen frè pam e benediksyon n mennen nan kay la. Ah pastè m tande w tap chante yon chante men ou konnen lè peyi lòk lè gen manifestasyon e pa konsa m tande w dil. Kisa w tande frè pam. Mande. Yap reklame tout sa Jovenel Moïse bon. Eeh frè pam fon kanpe. Wè peyi dayiti se sèl peyi ou pa janm kòmante pa janm analize sa politisyen di pito al chante lè lapè la fèt nan syèl la lè lapè la fèt nan syèl la lè lapè la fèt nan syèl la lè lapè la fèt nan syèl la nou vwala ou mwa gon ti chans al nan syèl men selon Janm wè wal la a, menm apèl dayiti wap ap gentan wap gentan kaka. Sou kwèm manti, lè w mouri, w ava mande mesye dam ki te la avan w yo sou diferan rejim yo, jiska prezan ankèt la ap pouswiv. Yo poko janm ka jwenn jistis toujou. Menm lè w tande, wòch nan dlo pral konn doulè wòch nan solèy, gad on pouvwa m gen nan mouda m, naje pou sòti, èske sa deranj, m siyen dèyè l, tout se menm bagay la, 50 kòb a 2 gouden. Anpil nan yo se 0 4 40. Sa yo di se le kontrè de sa yo fè. Bon bèt sa a serye pas. Ah frè pam m pi gran pase w sa m wè w poko wè lè w tande yo di w 0 4 40 sa se pou moun ki nan gwo bòlèt ou konprann moun ki nan peche mwen gras a Dye letènèl pran ti rès la e m pap janm peche ankò. Amen pastè.
Anpil gwo pawòl wi. Ou deja wè son pastè kap pale. Chérie manje a pi fret al depozel la. Ok ok dakò. Pas on sel fanmi nou ye nou pap pran bagay. Oh non frem ou korek pase m sot byen manje la fre pam. Tout bon nan ki restoran tal la. Lakay. Lakay? Lakay restoran? Yeah.
Sa w sot pran la? On pwason gwo sèl, on bouyon tèt kabrit, on ragou? Non, on ti bèf. Bagay sexy. Byen griye. Pas, Fok fon goute kanmenm, son benediksyon lè w manje a pastò. Pa gen pwoblèm non, map pran 2 kiyè kanmenm. Men fò nou priye avan nou manje pou nou ka panse a peyi Dayiti kap depafini de jou an jou paske bagay yo mabyal. A lontan nou te ka priye pou Alcibiad, Languichatte, moun kap fè moun ri, moun kap panse. Men kounye a bagay yo chanje. Son kesyon de krèk koko, tolerans zewo, rat pa kaka, phtk. Je chèch je nèf. Se ak lapèn nou pral manje la pandan n ap panse a moun anba yo, kòman y ap mal pran n. Men, sepandan, n ap mande a Sè Vèje la pou l fè yon ti priye pou nou. Alelouya! Tonbe dyab!
Amen! Amen!
Cheri m te bliye jus sa. E avan nou manje. M pat gentan al depoze kob la men kob la ou al depozel sou kont la.
Ok. Oh mesye dam dezole anpil wi m pap gentan manje avè nou non m te gon randevou m te konplètman oubliye wi m te konplètman bliye sa fòm ale. M tou di nou l mesye dam. Nou mèt tou ban m kòb dim nan alavans pou l pa depanse nan men nou epi m tou avèti nou dim nan monte l pa 10 pousan ankò kounye a e 25 pousan l ye. Bon tout bagay monte, PayPal monte, moncash monte. Levanjil la pa ka ret konsa fò l monte tou. Nou pa ka ap priye nan lib, ap louwe nan lib. Epi nou konn fen mwa e lamwason k pral tonbe. Si nou ka tou pwofite mete yon ti bagay sou li. T ap tou bon pou nou ka òganize seyans masonik lan. Cheri, w a jere bagay yo a pastè a. Kòb la la e ou konnen konbyen w ap ba li pou la mason. M pral met manje a la. M ap tou pwofite chache pakin pou m pa pran ti kè deyò a nan lari a.
Kòman pas? W ap jere nou toulède? W ap fann mwen anba manchèt epi ou vle koupe kou mari m tou? Men vwayon, je ne te comprends pas. On ti kòb n ap sanble pou n achte tè Ayiti. Depi anlè ou gentan vle pran ladann. Legliz dimanch, ou gentan ap mande dim depi jedi. Mwason jis nan fen mwa, ou gentan pran kòb. Men pas, ou plumen nou twò di hein. Yon sèl wòch, ou tire 2 koukouy. Si ou te Ayiti, ou tap nan ni opozisyon, ni gouvènman. Nan kèl langaj?
Yon kretyen dwa swanye son langaj, il doit être sage. De grâce, un peu de souplesse quand tu t'adresses à ton pasteur. Souplesse?
Lè w t ap monte baton Moyiz ou a nan janm mwen, ou te gen souplès pou mwen? Te kwè se demon to w t ap demonte pi mal ke Farawon? Di m non Vas, ou wè m sanble a Lamè Wouj? Poukisa se mwen w chwazi fè sa? Ma sè, ma sè, si se te gen lòt moun k ap tande la, w t ap fè yo pran m pou sa m pa ye. Se yon movèzespri m t ap chase nan Lamè Wouj ou a. Fò m te gen baton Moyiz la nan men m pou m te ka fann Lamè a! Ou konnen bagay sa yo pa mache konsa. Chans pou nou pa gen moun k ap tande nou la. Ou te ka fè yo pran pou sanba ye. Gentan ma sè. Vin met tèt ou la pou m beni w pou m ka kalme w.

M ap gen bezwen senk douzèn kachiman. Senk kachiman.
M ap gen bezwen senk douzèn papay. Senk papay. M konnen gason w ye, ou bezwen ti grès kaka w pou w ap bon sèvis wi, ti lwil maspiti w. Ok, pase nou gen tout bagay yo la nèt wi frè m.
Kòm se bon kliyan mwen ye, wè ti grenn sa a frè m, m ap fè w kado l, m ap fè w eseye l dabò. Li menm li rele l leve sou mwen. Sa se bagay gason, gason k ret nan gason, ou konprann? M fè w kado yon ti grenn la a, w ap eseye li apre sa frè m, bò isi a depi w bezwen achte, se la a w ap vin pran l, ok frè m. Swivan!
Wi, sèm nan tout fason komand la se bouw voye pou mwen, se fè mwen bezwen, paskem fèt fin akouche.
Ok, dam nan ki te pase komand lan se pou ou? Wi wi. Ok, mwen mpat konnen m voye yon pakèt bwa ba ou, m panse ke se te bwa l te bezwen. Non, se fèy.
Paske ou fèk fin akouche vrèman, ou paka nan afè bwa. Non, se fèy. Se nan fèy pou ye.
M pral korije sa, pa enkyete w. Achte pwodiksyon wap fè yo. Sa e pa fòt mwen paske mwen menm m panse se bwa l bezwen. M chaje l anba bwa mwen menm m panse se te bwa. Men si w fèk fin akouche vrèman e fèy pou m voye ba ou. Pa gen pwoblèm.
M ap korije sa pa enkyete w. Tande non w pawòl pa pou mwen. Tize m wi.
Nou nan mwad desanm ou di m ou fèk akouche. Sa vle di siman se blòk fevriye mas yo ou t ansent. M pa konprann. Men bon bagay m paka fin konprann paske se konfinman ou abite pou kont ou e se 2 mèt 50 de distans baay la ye kòman ou te fè ansent nan laj. Oh m pa konprann sa mesye ap di la Haitian m bezwen wi. Pawòl pa pou bri e jis ke m twouve ou konprann pase bon kesyon konfinman 2 mèt 50 de distans epi pou ou te tonbe ansent. Men se fè m vin achte. Bon e pa fòt mwen non ti cheri ou pa bezwen bat mwen non ou konnen nan se pou diksyon se yon lòt.